Se Guy Philippe ou ta mande kesyon sa. Guy Philippe te di li pat dakò men li di w li pral nan eleksyon kèl kondisyon. E nan ki ka? Kòman li pral nan kondisyon? Nan ki pati? Poukisa li pa vle pati frè an enskri? Eske li te gen yon volonte kraze pati frè an? Li pran pretèks li nan platfòm frè, li pa nan pati frè. Sa sa tradwi? c'est de l'ignorance caractérisée donk kesyon sa yo eseye mande Guy Philippe poukisa ou pa leve fren enskri epi jodia ou menm ou vle al nan yon eleksyon yon lòt ti pati kisa ki te dèyè dèyè tèt ou kòm plan èske gon tretriz nan sa sa l ye mwen menm m pa gen anyen m ap di Guy Guy lè l di l pa nan fren ekri fòmèlman ou pa nan fren e sa k fè nou di fren fren pa gen pouvwa daprè estati li. pou l mete pèsòn moun deyò. Moun nan vle kite, se pou l ekri fòmèlman, di dorenavan li pa nan fren, voye lèt la nan direksyon fren an, epi n ap pran ak ke w pa nan fren. Men jiska prèv di kontrè, Guy pou mwen nan fren. Li gen dwa al nan eleksyon nan nenpòt pati l vle. Sa depan ki sa yo di l. Èske se entènasyonal la di l kraze fren? Èske se patizan l ki di l kraze fren? Men map dil gon ekip dòm ki nan fren tank yo egziste fren pap janm kraze e fren prè poul al nan eleksyon men nan eleksyon nan kondisyon de tanperati e de presyon nòmal. Men li poko pale ansanm avè nou, li pa janm di nou li tal enskri kòm elektè e li pare poul al nan eleksyon. E sa fè lontan m pa pale a Guy e pi sa pa twò enterese m tou. Men jiska prezan ou konsidere l kòm manm fren? Fren gon pakèt manm ke m pa pale avè l. Se vre se 2 gwo aktè ki te. kreye frè men kite m pa di twòp bagay e jou pou m pale a m a pale nèt men pou le moman frè ap travay pou l al nan eleksyon men pa nan eleksyon bidon pa nan eleksyon chanpwèl pa nan eleksyon voye monte tout moun ki asepte al nan eleksyon sa ou siyen kondanasyon mizè pèp ayisyen pou 50 tan ankò non mèt kwè m non menm ki jèn la jodi an Ou wè sa nap wè la a, se pa anyen devan sa kap tann nou an, depi nou kite eleksyon sa a fèt. Eleksyon sa a, li kontamine, li gen pwazon. E nenpòt moun ki manje l, enben, li siyen lèt kondanasyon mizè li pou 50 an ankò. Sètadi pou pitit nou, pou pitit pitit nou ki pa ko menm fèt, lap vin jwenn mizè sa a nan 50 an. Se klè. An oken ka. Nan kondisyon ensekirite nap viv la a, jodi an, mwen de 3 mwa ki manke, okenn moun pako fè kanpay, okenn kandida pako enskri, epi ou pretann ou pral fè eleksyon, kòman ou pral fè l? Nan ki kondisyon ou pral fè l? E la a nan Dèlma la a, nou wè yap kidnape moun. La a nou wè kisa kap pase e Kenscoff. La a aktyèlman kote nap pale la a jodi an, ou wè sa kap pase Gresye la a. Moun yo ap rele sekou. E ou bezwen fè eleksyon kòman? Kòmsi pou fè blan plezi, pou fè tout moun ki bez, pa bliye mwen m toujou di w peyi a ap dirije pa yon pakèt gwoup mafya ki lèse etabishment oksidan an konprann ke tout è nòmal an Ayiti. Paske fò peyi a estab pou yo fè richès yo sou mizè ak inyorans pèp la. Donk yap toujou Jodi an bezwen fon eleksyon pou yo mete on prezidan pou petwal la epi atravè li menm tout sal siyen legal piske swadizan se nan eleksyon n pase epi pou regle zafè yo pou peyi an menm rete nan enstabilite total. Nou menm nou toujou dil anndan fren fòs revolisyonè dantant nasyonal nou swete pou eleksyon fèt men poul fèt nan kondisyon de tanperati e de presyon nòmal sètadi kwa? Sètadi rezoud pwoblèm ensekirite a. Fè referandòm nan, tout moun konnen konstitisyon an se yon sous denstabilite, prezidan Preval di l, prezidan Mateli di l, prezidan Jovenel di l. Yo t, depi w tante fè yon bagay, w ap wè tout kontrent ki genyen. Ke w pou kòb la, fè gagòt, okenn kontrent. Men depi pou fè devlopman, tout kontrent. Se nan kad sa nou di, ou pa ka fè okenn eleksyon la a san w pa fè referandòm nan. Nèg yo menm pretann yo pral fè referandòm nan an menm tan avèk eleksyon. Sa tradwi kwa? Sou ki konstitisyon ou pral viv e gwoup moun sa yo ki pral pran pouvwa a, sou ki konstitisyon yo pral fonksyone? Tout yon ansanm de pwoblèm, mwen menm se domaj e nèg yo, yo mande yo fè eleksyon, bon, banm di yon bagay, nou menm ki la kòm jounalis, sa y ap. Anpresman yap met la yo pat ka fèl avan depi 2022 yo pat ka kòmsi yo pat gen ase tan pou yo te fèl an 2022 yo pat ka fèl an 2023 yo pa tap ka fèl an 2024 pouki yo tann 2026 pou yo fèl la se lè yo te bezwen rive avèk nou pou yo rive avèk nou kòm yo pa konsidere nou kòm moun yap trete nou kòm de bèt sovaj epi nou menm inyorans nou mizè nou epi meskinri nou fè nou nap antre nan jwèt lan men konsènan wap di enskripsyon an. Se ta yon devwa tout moun, yo mande w pou enskri kòm elektè pou enskri. Men jan yo fè l lan la, pèsonn moun pa konprann li. Pèsonn, li prete a ekivòk. Se kòm si w a di moun yo al enskri, e kòm si pou yo yo vote. Moun, yon kandida ka al enskri, yo di kandida, e bon, moun nan gen dwa pa menm di w li ko kandida. Depi w enskri, w kandida. Msye Sinadè ta al fè enskri kòm elektè la, w ap tande l kandida, li pou eleksyon. Ou gen dwa enskri, ou gen 3 posiblite. ou gen dwa vote, non ou gen de posibilite. An Ayiti ou gen dwa vote, ou gen dwa pa vote. Nan peyi, gen de peyi, kèlswa moun nan dwe pwouve nan eleksyon ke ou vote. Ou gen dwa vote pou, ou gen dwa vote kont, ou gen dwa vote blan. Donk se lansanm de bagay sa yo pou moun kòmanse abitye avè l, pou ki yon seri de konotasyon ou pa bay moun ni pou san rezon valab.
Y ap pale de eleksyon, y ap pale de enskripsyon kòm elektè avan nou rive nan faz eleksyon an, reyalizasyon eleksyon an. Nou wè majorite moun ki al enskri yo, sitou evantyèl kandida yo, se avèk kat dèmalòg. Pami yo, genyen ki te anfas prezidan Jovenel Moïse lè prezidan t ap pale de kat dèmalòg pou popilasyon an genyen nan men l. Nan moun sa yo, nou ka site de non paske li leve kat li anlè menm lè l al enskri, Marjorie Michel. ansyen manm Sektè Demokratik Popilè, SDP, wi, pou l fè, pou l montre li vin enskri, premye sa l fè l leve kat Dèmalòg li anlè. Kòm ou konprann de moun ki t ap mande pou rewè kat Dèmalòg la paske se Jovenel ki te vin avè l li pa t bon, jodi a se kat Dèmalòg sa moun yo parèt kòm modèl, kòm bon bagay yon moun dwe gen nan men w pou al vote nan eleksyon. Youri Latortue tou, se li menm ki premye ki te kont. e kat sa li di kat sa pa bon, kat sa pyeje, e kat te nan pòch li. Se yon seri de moun yo te peye pou asasine karaktè prezidan Jovenel pou finalman yo te ka asasine l fizikman. Jodi an y ap rejwi men kòm peyi an yo di w se sa k fè etranje yo di Ayisyen prè pou l retounen nan esklavaj. Fò yo rekolonize nou paske nou pa aji kòm moun. Si te gen moun efektivman nan peyi an moun sa yo te dwe nan kache. Nan nenpòt peyi serye moun sa pa ta ka sikile libreman. Men kòm nou pa moun an Ayiti, se yon pèp ki gen yon nivo de pasivite tèlman elve, li o vwazinaj de yon esklav. Donk se nan ka sa a nou ye. Donk se menm moun sa yo donk tout moun te dakò. E poutan nou youn pa di, pèsòn moun pa di anyen. E moun yo, se nòmal pou yo gen kat yo, men se yo menm ki fè twa ka moun pa gen kat jodi an. Donk nou menm, an dafren, nou konstate yo, n ap wè yo, n ap gade yo, e n ap kontinye di l, si moun sa yo kite a, y ap mennen peyi a kote yo vle mennen l la ankò, enben nou chwazi mizè nou, nou chwazi retounen nan esklavaj, enben ke desten an fè wout li. Gen plizyè kandida ki deja deklare. Ou menm, ann di, menm si se pa ta ane sa, nan a nenpòt moman ta rive gen eleksyon, èske ou deja gen yon kandida a la prezidans, o sena de la repiblik, ou prè pou apiye nan eleksyon k ap vini a? Ou byen pèp la ka jwenn yon Joiseus Nader ki pral kandida nan yon pòs elekto, pou yon pòs elektoral? Depi genyen pwoblèm ensekirite a rezoud, referandòm nan fèt, fren, omwen ap gen kandida a la prezidans, kandida nan tout sektè yo. E fren ap toujou gon kandida. Donk nou menm nou pa konn kiyès moun yap chwazi. Yo ta chwazi Nader jou sa lap diskite avèk tout staff li pou konnen kiyès. Men lè fren tap fèt Guy Philippe e mwen menm ki te 2 aktè ki te kreye fren, il etait question, nap enskri 3 moun. Guy ap enskri, map enskri, yon lòt ap enskri, kèlkeswa moun ki jwenn kanè a fò nou gon moun ki kapab prezante. Bon kounye a gen de diferans, men nan menm fren, nan di nan kondisyon sa a, fren pa pral nan eleksyon, nan kondisyon ensekirite grav sa a, nan kondisyon ale nan e avèk menm konstitisyon sa a, nou konnen yon fwa nan konstitisyon sa a, peyi a ap enstab pi mal, pi grav, enben nou pa kwè ke eleksyon an posib. E dotre pa, si w pa rezoud pwoblèm ensekirite an, fren tou tèt fè yon pwopozisyon, e nan kad de tranzisyon souvrèn nan, ke gen de pwoblèm striktirèl fò l rezoud. Ou mèt kwè m, nou menm k ap tande m la a, ki avèk mwen la a, depi pwoblèm sa yo pa rezoud, peyi a p ap janm stab. Depi ou pa rezoud pwoblèm salè pwofesè yo, peyi a p ap janm stab. W ap tiye moun ou vle, li p ap stab. Depi w ap kontinye bay polisye mwens ke 250 dola ameriken pa mwa, avèk militè yo peyi an pap ka stab depi w arive e ap bay 300 400 dola avèk dè jij denstriksyon 600 dola a dè jij de pè 400 dola ou pap ka gen stabilite w ap toujou di yo kowonpi se kòm si ou kite yon nèg nan yon chanm ou pa kite twalèt pou li ou vin wè l fè tout bezwen l anndan chanm nan ou di l malpwòp ou kreye l menm pou l malpwòp ou pa kite dlo pou l benyen ou di l malpwòp kote l malpwòp la. Lè w peye on jij gon salè w ba li, ou si ou konnen li pa ka viv avè l. Epi w kite l avèk li pou l viv. Kote l, kòman pou fè, m pa ap di m dakò ak koripsyon non. Paske movèz lang nan ka di w parèy sa l ap di li dakò ak koripsyon. Non! Gon degre de grangou kite moun nan, l ap fè sa l pa fè. Pito, nenpòt moun pako grangou, mwen m pako janm rive nan stad lan. Men kòm on moun ki fè psikoloji, m konprann li. Met on moun fè 4 jou san manje, met on pla manje atè a la, l ap manje l. Kèlkan sa wap fè la lap manjel. Li pap menm rann kont kel manjel. M pral baw travay e Ahmed Sekou Toure e kip Ahmed Sekou Toure te fè. Ahmed Sekou Toure te mete yon moun kòm ministre. E moun sa se ton ajan fransè l te ye. Lè Ahmed Sekou Toure vin dekouvri fransè li arete l. Li bezwen misye pale, li fè l fè 11 semèn san manje. Moun ki pral anketè lan, li vin yon manje santi bon e pandan lap manje l kite manje tonbe, e ben misye ap kriye l pran manje atè lap manje. Sètadi, lespri an pa vle pran manje manje an, men kò a di m pa ka reziste ankò. Sètadi kwa? Sètadi, gen yon kondisyon ou met moun nan, menm polis lan. M pa pral dakò ak polis lan k ap fè vagabondaj lan, yo pa dwe ladan l ditou. Men, gen de salè ou bay moun nan, ou konnen lè w fè detay de pri kòman pou l viv avèk li, li pa ka viv avèk li, ou ba li li, se paske ou bezwen l antre nan koripsyon an, paske lojik lan bon pou nou, pou nou ka detwi peyi an. E mwen menm, se sa k fè m di w, mande moun. jou nen yon gouvènman fre, andan ministè finans, fò nou konnen ki yès ki fikse pri sa yo. Lè ki yès ki te dakò pou yo t bay polis yo salè sa. Ki yès ki dakò depi pli de 30, 40 tan pwofesè ap lite, yo toujou se 150 dola ameriken pa mwa yo dakò yo touche. Depi 90 lè sa a 90 91 pwofesè yo t ap touche 135 dola alepòk 135 dola yo se 135 dola ameriken on do se on dola ayisyen te vo on dola ameriken pa janm bliye sa e yo chanje li jodi a y ap touche 18 mil goud 18 mil goud se e se 150 dola ameriken e menm salè la gon volonte dèyè l sètadi gon volonte manifès pou ayiti pa janm stab E se ladan l reprezantan oksidan yo fè bè yo, yo fè richès yo, depi peyi a gen stabilite, enben yo gen espas pou yo fè tout richès yo pou ke vi la yo toujou an sekirite. Nou remake dènyè semèn ki sot pase yo la, jij k ap trete dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la, li tande 2 dènye moun, nou kapab di se 2 nan moun ki te asi dan vè prezidan Jovenel Moïse yo ki se. Bon jan jounalis ansyen jounalis Jean Mona Metellus e avèk Moise Jean Charles kòman wap swiv evolisyon pwosè sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moise la? Bon pou Moise Jean Charles se nòmal se evidan tou lè 2 yo etande yo paske pa bliye Badio dil se te moun nan pitit Dessalines ki te chaje pou al lwe materyèl de veyikil de transpò pou transpòte e malfektè yo, mèsenè yo al asasinen prezidan Jovenel. M pa kwè pitit Dessalines ka nan yon travay, nan yon job san Moïse Jean Charles pa konnen l. E sitou Moïse Jean Charles se li menm ki te madam Coq, se li menm ki te dèyè l. Tout moun sa yo t ap prepare yo pou al enstale kòm prezidan e yo tout te dèyè asasina prezidan Jovenel. Men l di l ap mande, men l di l ap mande jistis pou prezidan Jovenel wi. Ah, blòf e lach.
Blòf e lach. Sa yo pa, sa yo pa politi, politik non, se lach. Ou tap asasine karaktèl non vin dakò fè asasinel se moun nou kanpe dèyè lojik nou an e kanta bon mwen menm sa te tounem nan jan mona mwen jij sipriyen son moun m konnen trè byen son moun m gen anpil respè pou li son moun donk nou pale fas a fas li banm de konsèy lèm te minis epi mwen menm son moun mwen.

mare li kote w jwenn nan mennen n vini. Rapidman, Jean Mona, mwen m se yon tip ke m konnen, dayè frè m te pwofesè l, lè frè m pa ka al fè kou an se mwen k al kenbe pou li, se yon tip mwen konnen trè entèlijan, lè l vin pa elèv ankò li vini nan radyo nou konn pale, m pa gen okenn plezi pou m pran nan malè l. Sepandan nou tout konnen Jean Mona se yonn nan jounalis ki t ap asasine karaktè prezidan an maten, midi, aswa. 7 jou su 7! sou do prezidan e se asasine karaktè prezidan an ki antrene asasinat fizik li. Donk, mwen menm mwen e se kondisyon sa a ki mete nan peyi an fè nwa lajounen tankou lannwit. Donk, si Jean Monard gen de kont a rann, ke l rann li. Men transfòme yon manda darè on manda denvitasyon pou nou vin bay blag, sa m pa konprann. E dotre pa, moun ki mennen Nalia kòm avoka l la son enkilpe. Bon bagay sa grav nèt. Se nan bagay sa ki fè jij Ceprian ke m gen anpil respè pou li an, mete kreye on dout dèyè tèt li e tankou m di l, pèsepsyon konn gen plis fòs ke lareyalite. Jij nan kite yon bagay dèyè do l, mwen menm, mwen panse yo t ap fè yon konferans pou yo te eksplike l, oubyen mande yon seri de dot jij, dot òm de lwa pou eksplike poukisa l kite yon moun ki nan asasine karaktè prezidan Jovenel, ki endirèkteman ou dirèkteman nan asasine fizikman prezidan Jovenel, li aksepte l nan biwo l kòm avoka Yon lòt inculpe. M pa konprann li. M vrèman pa konprann li. Sa a, si se sa pou w di yon nèg, m byen avè w, m zanmi w, m pap janm zanmi w. E jan nèg yo fè peyi an la a, nou menm ki la a, ki avèk mwen. Jodi an l fè nwa lajounen tankou nan nwit. Yon moun ki renmen Ayiti ki pa. Nèg sa yo gen yo swa ke yo ameriken, yo kanadyen, yo dominiken pandan ke y ap piye peyi an, y ap destabilize peyi an. Peyi a ni destabilize ou kite peyi a al nan peyi yo. Mwen menm m pa gen lòt peyi. Se sa m gen. Se la tout grenn goud mwen envesti. M pa gen yon goud ki depi m kite peyi an, menm manje m pap ka manje. Donk, m oblije ret ladan l. Eben, si nèg yo gen de kont a rann. Jij siprè souple jwe wol ou bay peyi an chans li si jovenel pa jwenn jistis mesye pa gen okenn prezidan kap vin fè anyen pou peyi sa paske lap kòm on jouman pou li wè sa jovenel tap anmède kòl wè sa trivel enben ou menm fè atansyon e lap toujou ret trankil fè kòb li el ale vwala poukwa mdi jenès la leve kanpe pou Peyi an jwenn jistis li pou pli ke jamè yon moun kap travay si ou gen pwoblèm avèl ou vle ou vle kel pa ret o pouvwa lan la lwa trase vwa legal poul kite pouvwa lan alòske Jovenel tap travay lajounen tankou nan nwit poul te sove peyi an Jovenel a li menm sèl reyalize dè pwojè avèk lajan trezò piblik lan ke lè w pran tout prezidan yo ansanm de 86 a no jou pa janm reyalise mwen dil avèk lajan trezò piblik lan. Pa janm gon prezidan isi 86 a no jou ki reyalize yon baraj, pa janm gon moun ki reyalize yon ayewopò, pa janm gen yon moun ki mete 60 megawat kouran nan rezo a, te gen 54 kat megawat kouran mete, li pran 60 an. Depi okipasyon amerikèn, li fini sou Jean Claude Duvalier. Jovenel metel nan mwen nan mwen de de de de 4 ans li mete on 60 megawatt li fè 4 sous station poul te fè rezo a pa gon moun ki fèl li fon pon 210 mèt pa gon moun ki fèl m'en li li li e e e manche pèsòn nan pat ka fèl. Donk lè w wè l fè yon wout de 80 kilomèt a 80 ou pral avèk lajan trezò piblik lan fò nou apresye moun sa. E poutan sa k merite l se imilyasyon, se torture, se imilyasyon jodi. E poutan asasen yo nan vil lan la jodi a. O kontrè y ap prepare pou asasine dot moun don Nader Joiséus. Mwen di yo mon âme à Dieu mon corps chien. Pèsonn moun paka fèm fè bak. Jistis prezidan Jovenel lan se jistis pou pitit mwen, pitit pitit mwen, fanmim yo ki andeyò a, paske ti rès lan se te pou yo, paske m gen ti kouzen kouzin mwen ki andeyò yap pèsekite jodi an Jean Denis, Dèkòt, Bwa Lavil, Labe, si Jovenel te la, si sa yo pat fè sa, yo tap ret lakay yo pou yo travay latè pou yo te ka voye manje vin nan Pòtoprens. Jodi an, sim pa voye fanmi nou an, si nou pa voye ba yo Senmak, yo tout al gonfle Senmak, yo abandone Dèkòt, yo abandone Jean Denis, yo abandone Labe, Tout moun al gonfle senmak e yap rele paran yo ki nan peyi etranje oubyen ki nan pòtoprens ede yo. E se konpòtman nèg sa yo ki fè dezòd sa fèt anndan peyi a. Mèsi bokou. Mèsi tout moun.